Bonswa tout moun, kòman nou ye? M espere ke nou anfòm. Byenveni sou chanèl Just Lovely Vibes. Jodi a mwen gen ansanm avèk mwen. T-Max ki ansanm avè w sou plato a. Mwen kontan ansanm avèk Lovely sou plato a. E pandan nou fè rive sou plato sa, gen yon bagay mwen vle di nou. Lovely nou wè la a, son dam ki fè anpe, ki fè cheve, ki gen yon ti studio lakay li, ke ou ka booking chak weekend. Prestigious Looks, ok. Chak weekend, ou booking li, lap fè cheve ou, cheve ou te mèt gate, depi ou tcheke Lovely, cheve ou ap korèk, cheve ou ap anfòm. Espesyalman si ou mete alonj oubyen si w gen lux ok so jodia mwen pote yon bèl ti podcast oubyen yon bèl ti emisyon pou nou ki rele growing up Haitian kote ke nou pral pale de kilti nou nou pral pale de ti souvni lakay tout ti bagay ki gen rapò ansanm avèk Ayiti paske kòm nou konnen an se weekend fèt drapo donk map tou pwofite di nou tou bòn fèt drapo m espere ke ou fete Ou selebre ok soti drapo w al nan tout program ki gen nan vil lan paske se tan pa nou li ye ok. Lovely pa tap pale de fèt drapo a Eske w konnen im nasyonal ou? Oh byen su! Map sonje dam map sonje lèm te lekòl yo te konn mennen kòmsi avan nou rantre nan klas yo te toujou ap fè elèv yo chante im nasyonal yo map mande eske tradisyon sa pa ale Nèg yo toujou fè sa lekòl kòmsi lè w an Ayiti lè w fè grèv lekòl bon nan moman la Ayiti grav mwen ta renmen ke gen de ta disons ki pou pa chanje lè timoun an fèk vini aprann li renmen peyi l aprann li renmen drapo l epi m sonje tou lontan lè w ap pase devan palè men malrezan pa gen devan palè ankò lè l fè uitè lè w pral monte drapo ou wè tout machin kanpe So sa se te se twò respè l te gen anvè drapo peyi a. So m pa panse bagay sa yo ta dwe chanje. Men m ta renmen pou yo retounen ansanm avèk sa nan peyi a. Aprann timoun yo konn tout im nasyonal yo. Paske sa paske sa enpòtan lè w renmen lè yon pèp renmen drapo l. Ou konprann fò lè yon pèp konn patrimwàn li, lè yon pèp konn kilti l, lè l konn peyi li. Donk sa sa sa se yon paske se sa k fè w moun. Ou renmen m, se sa k fè w gou tankou m. Ou renmen peyi w, ou renmen drapo, ou respekte drapo. Drapo a ap monte, ou kanpe, ou tann li fin monte, epi nou ale. Son, ehe. Donk m vrèman kontan gen w la ansanm avèk mwen paske m pral aprann anpil bagay. Ke sa se youn nan bagay ke m pa t konnen paske m pa fè lekòl Ayiti, m pa wè m pa t konnen. M pa fè lekòl Ayiti, m pa vrèman grandi Ayiti. M al Ayiti anpil, m pa. Gen de seri de tradisyon m panse de koutim ke m pa vrèman konnen tou. M pat konn sa e pi sa se yon bèl bagay ke li ye. Isit tou actually nan high school nan le maten bon yo pa fè w chante kòm si im nasyonal but ou fè sa ki rele w pledge of allegiance like I pledge of allegiance to the flag of America. So, pandan m gen w la ansanm avèk mwen, m ta renmen ke ou pataje avè m yon eksperyans an grandisan kòmsi an Ayiti, yon yon bagay ki vrèman kòmsi make w, ki ka fè w pa janm bliye Ayiti nan yon sans. Yon eksperyans ki make m pa janm bliye Ayiti. Jiska prezan ou pa ka wè w la, m pa janm bliye Ayiti, paske Ayiti toujou a panse mwen pi bèl eksperyans ke m te fè Ayiti se pandan epòk eksperyans lan m pral di a epòk lè te gen peyi se lè w sòti w ale nan akwa lan w ale andeyò kòmsi m sonje yon lè m ale al Grangwav nan peyi manman m m santi m Grangwav konjan ke Ou gon jan wap respire air la. Se pa menm jan lè w nan pòtoprens se sa se gon jan wap respire. Se pa menm jan nan pòtoprens kòmsi wap gade kòmsi peyizaj la wap gade jan moun yo ap travay latè a paske fanmi paran an kòmsi pako moun an yo te bon. Van yon gwo jaden kote yo tap plante so se youn nan bagay ki te manke jenès mwen lè sa malgre mwen bay lontan wi lè sa se te antèman grann mwen bay epòk depi 2009 2008 se pi bèl eksperyans ke m te fè apresa lè m te di mama kousa map janm mennen m yon golf aprè l te di m ou vle ale Nan vin pran chak vakans m fon mwa gangwav menm si lèm tounen m vin nwè paske m ret nan solèy la map kouri map kouri dèyè bèt map paske m te m te renmen eksperyans sa se youn nan bagay ki plis makem tou paske malezman nou pa ka al gangwav ankò m gen pliske 5 tran viv men kite ayiti men m pa ka al gangwav se youn nan pi bèl eksperyans m te fè ayiti lè sa map wè avèk grann mwen deja li gen li gen cheval. Li gen ti bèt sa yo ke map monte cheval e li gen ti bagay kochon tou nap bay kochon an manje kom si se te paske mwen menm lèm te ayiti m te plis nèg ki te gen andan lakay mwen ap jwe foutbòl ap jwe ap jwe playstation nintendo bref non pati sa mpa konnen l se pandan youn nan fanmi yo mouri. Kòmantè mwen ta fè yal avè nou m pase 2 jou e m pap baw manti se 2 pi bèl jou m pase pandan nou lòt bò a kòmsi se pa e pa e pa kòmsi pat gon pat gon kabann se kòmsi se ti bagay ti bwa sou ti bwa m kouche map dòmi kòmsi se sa se kòmsi se sa kòmsi m retire nan kòm nan zòn de konfò la kòmsi sa men. Nan ki zòn ou soti ayiti.
Manman m soti Gran Gwav, papa m soti sa soti Kap Ayisyen. Donk se 2 kote ke m konnen plis, Gran Gwav avèk Kap Ayisyen, avèk yon lòt te fè yon eksperyans se Gonayiv. Paske lè m t Ayiti m te gen bagay yon sòt de bagay gid touristik ke m te konn fè ki te montre Ayiti. Mwen se yon nènè ki tann plizyè depateman nan peyi a ok paske papa m te konn fè sa tou papa m te konn kanpe se lè grann vakans li deside l al yon kote so lè m vin grandi m vin fè sa tou depi yon bagay ki touristik kite li kite montou ayiti nou ale jakmèl ale okay al jeremi jeremi se yon bèl kote e ale gonayiv n ale okap.

But m te renmen eksperyans sa pa kòmanse samdi nou te pi timoun ap kouri nan tout fè sizyèm leve. Se youn nan bagay m vrèman renmen tou lè wap grandi Ayiti kòmsi w kreyatif ou jwe avèk tout bagay anyen pap kanpe w. Ou leve ale Ronald map kouri dèyè poul lè sa depi nou pa al festibal ap tire zandolit bon tout sa yo m pat konn fè yo lè m te pòtoprens m pat konn fè yo lè m te pòtoprens lè m rive la m wè yo.

Se youn nan pi bèl eksperyans ke m te fè Pòtoprens. Sa toujou rete nan tèt mwen pou m pale John Goave. Sa e pa manti vre non paske m sonje lè m konn al Ayiti an vakans. M konn al Ayiti chak vakans. Chak grann vakans mama m mennen nou Ayiti. Chak desanm tou nou konn al pase Nowèl tout bagay sa yo. Epi m te gen tonton m ki gen kannòt, yo gen bato, tout bagay sa yo. Donk lè fèt m kwè m pa sonje m kwè an jiyè. Lè fèt Sayira, ou konn Sayira? Non, pa konn. Ou pa janm al la?
Ok. Yon kote Leogane li ye. Lè fèt Sayira, l konn pran nou, l mennen nou sou bato, n ale. Lè sa, nou fè manje sou bato an, tout fanmi an. Nou soti, nou benyen nan lanmè, tout bagay sa yo. Ou gen pou w fè nenpòt de jou ankò, ou santi kòmsi se sou bato ou ye. Vag lan, ou stil ap bay. Donk sim byen konprann ou fè tout lekòl ou pòtoprens. Mfè tout lekòl mwen pòtoprens de jan mwen egri ou aprè jan mwen egri ou mwen pase senlwi mwen fè de setyèm ane de m senlwi mal fini plizyè mwen konnen senlòsyal mwen fè de twazyèm ane a filo senlòsyal epi mwen etidye administrasyon otdetid aprè sa mwen etidye marketing relasyon piblik sedi epi mwen fè Nou fè nou fè 9 an ap travay an Ayiti tou. Bon mwen bay ti kote mwen tap travay. Nou fè 9 an ap travay epi apre sa nou fon nou fon depase. Ou konn pran baton lekòl? Baton lekòl?
Èske m te pran baton lekòl? M pran baton lekòl anpil paske m te nèg ki te pa turbulen. M te renmen m te nan anpil lekòl. Se pi gwo defo m tap gen lakay m. M te gen lakay mwen.

Jiskaske m fini m ale pou dzetid that's it. So lekòl ayiti kòmsi èske paran w ka entèveni tankou lè pwofesè ap bat ou konsa lè pwofesè ap bat ou. Mwen menm nan bò pa m nan m te gen 2 paran diferan. Te gon manman ki te konn ap di pwofesè a konsa

Epi yon dezòd ke m fè. Men, poukisa yo te voye w lakay yo? Jis poutèt lè y ap monte drapo a, m pa t nan, m pa t gentan rive. Egzakteman. Poutèt sa yo voye m lakay mwen.
Si w te sipoze la, sa k fè w pa t gentan rive? Paske, m ap konpoze. Ok, nan lekòl lan, yo fè w konpoze nan klas diferan. Si w nan klas sa, m pa t ladan l, yon lòt klas li te ye. Kòm yo mande pou yon elèv filo vini, kòm mwen t ap fè filo, m vini. Men se pa mwen k te sipoze la. Ok.
So ou panse nan ka sa. Pè a just fè yon abi, li foure m lakay li. Li fè m lakay mwen.

Mwen panse nan bagay sa m panse ke I don't know man parèy pou ap leve men kòmsi tout timoun nan nan lekòl lan pou nenpòt ki ti bagay oubyen pou nenpòt bagay ou voyel lakay li m panse la sipoze gen yon lòt Yeah Sandra toujou stupid Yeah mezanmi. Mwen pap kapab. Mwen map sonje gon epòk nou te konn tèlman ap fè dezòd pafwa manmanm te konn di konsa ke ou konnen paran ayisyen toujou gen bagay sa depi se yon dan twòp pou li l di w konsa lap voye w ayiti men manmanm te konn di konsa lap voye nou ayiti lè konsa mwen m panse ke like e pi bon bagay pou mwen menm li te ka fè pou mwen pase mwen menm te gentan ap ranje kò m pou m al nan lekòl lan pou m kòmsi map pran pòz map woule fransè map bagay map pale anglè map pran pòz koze dyaspora m ye Lèm tande map pran baton nan lekòl nan bagay sa yo mdi eh mwen menm oh hell no mwen menm fè lekòl ayiti non but mpanse ke se yon bagay kòmsi ki pa fèt nan tout lekòl but se tout lekòl kòmsi depi ou pa fè devwa ou byen depi yon bagay oh non. Sa yo voye lakay yo oubyen yo baw dòt yo ekri nan kanè w epi paran w siyen etc oubyen yo fè paran w vin nan fòt akoz ou pa fè devwa etc. Si w ta pran Si w ta chwazi kòmsi youn nan tradisyon kòmsi pou w kenbe oubyen pou w lage èske w panse ke sa ta p youn nan yo? Kòmsi pa timoun nan lekòl nan pou bagay sa yo oubyen èske w panse ke li ede nan yon sans? Èske li ede? Li, m pa pa di li ede paske li vin fè timoun nan pè. Lè timoun nan vin pè sa vle di si ou fè l aprann yon bagay se pa sa l vle kòmsi ou fè timoun nan chak, gen m konnen yon elèv.

Se pa egzanp gwo dezòd ki fèt la epa mwen k fè dezòd la ou di m deyò m pap sòti kou ap kraze oh oh te sak fè sa mal mal sa sa te rive bò lè pandan mwen nan fakilte te gon kou ki yon kou kontabilite yon pwofesè ki te fòkè alepòk m tap travay e nan kou a m te ekri nan m te ekri lekòl la ke m ap anretè de 30 minit. Epi m gen kò avèk misye. Epi m antre nan sal la. Misye di m sòti. M di non m pap ka sòti paske m gen ekri rektò a ke m ap travay. M pap ka vin a katrè. M ap toujou gen yon ti retè de trant minit. Epi rektò a te met sou tout bagay nèt. Yo te dakò ansanm avè m. Epi misye di m sòti. M pa sòti. Jiskaske misye di m ap sòti li menm. Li kite m sou sòti.

Size di trip nan lekòl la diferan? Trip nan lekòl, mwen menm sa m te renmen se trip nan klas yo. Patnè m yo, nou la n ap chipote sa. Se pa kòm si se pwofesè a m te renmen, on kou m te renmen, non. Sa pi bèl lè m te renmen lekòl se rekreyasyon avèk lè yo lage. Se jis yon sòt patriotic verse. M pa konnen si nou gen yon sòt de bagay konsa tou, kòmsi ann Ayiti. Li pa im nasyonal nan, men li se yon bagay ke ki gen rapò ansanm avèk

Fon ti pale nou de show a. Kisa show a? Kisa show pral fè? Kòman nap rele l? An atandan. So, an atandan. Ok, show a rele an atandan. Se yon show ke m ta renmen vin ansanm avèk li chak semèn, chak mwa jiskaske nou vini gen yon schedule ki yon ti jan pi regilye. Sa pral depan de odyans lan tou donk nou menm tou kap gade an si ou ta renmen cho a kontinye pa neglije lage nan kòmantè lan fè nou konnen ki de ki sijè nou ta renmen nou pale jodi an emisyon an ap growing up haitian ok so nou konnen lè wap grandi antan ke ayisyen nan kilti nou nou gen anpil m panse nou se youn nan nan nasyon ki gen anpil prensip nou gen anpil tradisyon nou gen anpil koutim nou gen anpil bagay ke nou vrèman strik nou pa negosye yo donk m ta vrèman renmen kòmsi pou nou pale de sa tankou lè w ap grandi nan kilti ayisyèn nan vèsès bò isit lan kòman l ye epi tou yon moun tou tankou w menm pa egzanp ki te kòmsi w grandi ayiti epi lè w vin isit tankou ki cultural shock ke w pran epi kijan w eseye tou pou Kenbe tradisyon ke w renmen yo an vi. Donk, m a kòmanse pa mande w pa egzanp semèn sa a ki bagay ou panse ki pi ayisyen, tipikman ayisyen ke w fè? Tipikman ayisyen ke m fè, m pa chanje, mwen pa chanje jan m manje. M toujou manje, manje ayisyen. Mwen di w.
M toujou manje diri, m toujou pran lalo mwen, m toujou manje.

Sim pran kafe ok sim just mete poud la nan bagay m chofe kafe a vre ka pa fèt non bon ou konnen e map fè avèk manmanm la avan ansanm avèm tou nou gen ti grèp a ki toujou la nou toujou fè yon ti kafe fò nou. Ou gen grèp kafe kote ou jwenn grèp kafe ou sot avèk grèp ou tou al depi ayiti nou pap pale non kote ou jwenn grèp kafe nou gen ti grèp kafe nou epi nou toujou fè kafe yo pran ti pen a manba mwen ti manba kreyòl Nou pran ti manba kran nou epi nou manje apre sa nou pran diri a pa bò manti m manje diri anpil. Mwen renmen manba pike oubyen manba dous. E sa pral depann depil se manba m manje. Ou renmen manba sou tout lè fòm. Depil se manba dous wi cheri.
Ok mwen menm tipikman m plis on ti jan renmen fast food malerezman but m gen pa manje ayisyen preferem tankou. M panse ke m ta negosye diri blan a la lom ansanm avèk griyo a bannann mwen. M panse se 2 ti bagay sa yo ke m renmen. Apre sa an jeneral m renmen manje fri dòdòy anpil. Resaman actually yon bagay ke m te vrèman pa renmen ki se may moulen, m sezi m renmen manje may moulen. May moulen a fèy avèk karan sòk kòmsi. Vrèman, pa gen pi ayisyen ke sa. M pa kwè gen lòt nasyon ki fè sa. Avèk zaboka.
Avèk yon pouch kot bagay la byen lage l la. Yon zaboka bò kote l. Bon, mwen menm, ki bagay ki pi tipikman ayisyen ke m ka di ke m fè pou semèn nan? Bon, jodi a m ta pral yon kote, m rive yon èdtan anreta.

Se pa vrèman sa non but si ou pral yon kote an ti kote an ou pral ou envite m yon kote bagay lan ap kòmanse a 5 heures par exemple poukisa pou depi a 5 heures pou m gentan la kòmsi m ap m ap nwi ou kòmsi m gentan la m santi m la twò bonè kòmsi ou bezwen yon ti tan pou tèt ou e si ou te gen yon dènye ti grenn bagay ou te bezwen fè mwen menm lè m vini nèt tan anreta lan m santi kòmsi se yon

Nan ki sans ou panse ke Ayisyen respekte koutim Ameriken? Kòmsi menm si l deranje yo, yo derespekte l? M ba ou yon egzanp trè senp.
Ann Ayiti, a ou jete fatra nenpòt kote ou vle. Bò isit la, yo pa fè sa.
M panse yo pa fè l kòmsi jan yo te ka fè l.

Nan bo Richard pa fel. Ok bon m panse youn nan bagay ke petet yo vreman respekte se ayisyen polis pa kenbe yo se limyè wouj paske si gon bagay m sonje m al ayiti yon fwa epi m pa konn si limyè an wouj sil mov sil vè sil ki koulè paske machin yo jis ale yo fè sa yo vle yo jis Yo franchi. Donk m panse sa se youn nan bagay ki respè. Si pa egzanp w pa tonbe Ayiti, w aprann kondwi Etazini, sensèman w pa pral kondwi Ayiti. Sa vle di sa?
Paske pa gen kamyonèt, yo gen tout bagay sa yo la nèt. Bon se bagay w pa espekte vre vre. Ou pral espekte yo di w pou kouri a 10 a 20 miles. An Ayiti pa gen bagay konsa. Nèg la wè jòn ap kouri byen rapid anvan jòn nan. Po wouj la pa parèt sou li kouri li pran limyè a donk gen anpil bagay ke panse ki ka ki merite chanje e ke fòk nou travay anpil sou sa wi pou kilti pa nou an men gen de bagay tou lè w ap pale ann pran egzanp lekòl banm pou kote yon bagay ki te make m lekòl yon lè m sot lekòl m al lakay mwen epi m pa pase Epi manmanm pa menm pale avèk manmanm just gade ou konnen depi paran gade ou konn sa pou fè se depoze kanè a la al met ajenou tann sak pral rive ou. Bagay sa bagay ajenou sa bagay ajenou sa mezanmi par ayisyen li oo ban nou yon ti break nou pa priye lè sen nou pap priye bondye bagay ajenou sa. Yon bagay ki pap yon bagay ki pap chanje. wap wè nan kominote ayisyen an la wap wè jiska prezan la si map pale oubyen yon moun just gadem li just gade w li gentan diw silans oubyen li gentan diw sa wap fè a pa bon li just gade w non sa e klè sa e klè epi fini sa e klè mwen menm mpa grandi ayiti mpa fèt ayiti men sa vre kòmsi mpanse ke gen anpil kòmsi prensip kem genyen lakay mwen e jiska prezan mwen gen yon ti pitit fi li gen 5 an Pafwa l gen ta fon bagay la m jis gade l sèlman m gade l li konprann sa m vle di a m pa bezwen kòmsi pou m pou m menm fon jès sou sa vle di ke gen de bagay vre yo pap yo pap kite kòmsi manman m konnen li jis gade w pito li te jis leve men sou l fini.

Hum fèl kòmsi pran fòm kòl poul konprann poul met yon ti fòm sou li. Pase gen anpil bagay pa ayisyen pap chanje. Kisa?
Bat timoun nan. Bat timoun nan?
Bon ou panse sa m panse ke yo kòmanse chanje wi. An ayiti? Uhmm yo kòmanse ou panse sa? Non yo komanse yon ti jan chanje mezanmi. M panse bagay yo t yon ti jan pi mal. Bon map gade sitou manmanm kounya, bon byen antandi ke m panse gen yon diferans antre. Jenerasyon pa nou an oubyen.
Non manman avèk granma. Donk manmanm gentan grann kounya donk gon gran diferans paske map gade ti nyès avèk nevem yo yo monte sou kabann manmanm pye atè ansanm avèk ti pye yo tou sal Avan ou pa tap ka fè sa. Bagay tenis nan pye lontan paran ayisyen kòmsi paran nou depi yo leve yo ranje kabann yo yo pa pase bò kot bagay konsa bon menm yo menm yo pap chita sou kabann yo alò pou ta gen timoun kap konte sou kabann yo donk m panse ke paran nou tou yo gon yon kote yo kòmanse febli lè yo antre nan laj men an menm tan m panse nouvo Nouvo jenerasyon paran yo yo pi sòf like yon ti jan pi sòf mwen menm m panse ke m pi soft ke manmanm. Bon mouz bon mouz ok eske lè w te piti ou pat konn jwenn vibe sa paske mwen m te konn jwenn li lè w di paran w ou pa al sòti e manman w di w al te fè yon rèv.

Manman m konn fin di w wi pou w al yon kote, lè jou an rive w fin prepare w abiye tout bagay lè w di manman m ap vini mande w ki kote wi, lè w di tèl kote tèl kote, mwen menm, kilè m te gen mo sa ansanm avèk ou? Oh m bliye, oh lè w al al fè tèl bagay, al lave asyèt lè w fini wa bay, al lave rad, al lave tèl bagay lè w fini wa soti, di sa s pou fini cheri, w ap jis ou bay vag oubyen li menm ankò ki di w Ret chita boudaw lakay ou bat voa. Li gentan tro ta. Li gentan tro ta. Gnlè a djab la gentan pral rive. Bon kòm nou sot pale de baton lekòl tout bagay sa yo ti pati sa nan show an rele kenbel oubyen lagel ok kote ke nou pral pale de kèk tradisyon epi map di w eske wap kenbel oubyen wap lagel si ou menm tou ou ta gen youn ke w anvi mandem ok so pou mwen menm premye an Kenbe l oubyen lage l. Lè ou rive yon kote oubyen pitit ou rive yon kote ansanm avèk pitit ou pou gen plizyè granmoun la, ou fè l salye chak grenn moun endividyèlman.
Kenbe l, sa se yon sòt de respè li ye, timoun lan vini ankò.

Moun ka pa konn sa donk se pi gwo mal ou ka fè m lè w fè mal salye chak grenn moun endivizyèlman ok. Men si se moun yo se fanmi la fanmi. Of course but m ka m panse ke kòmsi si w parèt an di ke m parèt tout moun chita la èske w oblije kòmsi m pa ka pou m salye chak moun endivizyèlman fò m al anbrase chak moun.

Ok.
Prèch nan maryaj. Kòmsi lè w al nan mary lè yon maryaj ap fèt epi ou preche nòmalman kòmsi pou le san de Jezi antre nan relasyon nan koup la. Ye, m ap keep it paske mwen menm tou nèg ki kretyen. Donk prèch la li enpòtan kòmsi lè lè sa pè a oubyen prèt la oubyen pastè a pral pale w de tout sa ki gen nan maryaj la. Paske maryaj pa yon plezantri. Maryaj pa yon jwèt. Paske si w marye, w ap jwenn tout sa w pa t atann. Paske a moun ou marye a, li ka chanje lavi w. Li ka fè l grandi konsa tou, li ka fè l.
Si w bezwen prèch nan maryaj la nesesè. Ye li enpòtan, ye li enpòtan. Paske w pa konnen nan kisa w ap antre. Tankou menm ou ta. Map blage. I'm so ah epizòd la pwòp epizòd sa moun yo pral manje map blage. 15 minit tankou maryaj ameriken yo cheri. 15 minit ou parèt la. Non, pwèt la ka pale but li pa oblije pran plis tan. Hi, would you like to have so and so as your wife? Wi fini. Flower for you. That's it. That's it. Poukisa tout prèch la. Prèch la ka. Gen de seri de maryaj ki konn dire kòmsi nenpòt 2, 3 zè tan kòmsi jis seremoni an sèlman nou poko rive nan resepsyon. Ou serye? Pè chèvò pije, pè chèvò pije long. Pè chèvò pije long. Non! Lè wap pale yon prèch wap pale yon prèch nòmal tankou yon sèvis gen de maryaj kòmsi lè ya fèt se tankou yon sèvis ou pa rèt gen kilt gen adorasyon gen prèch lan gen tout bagay yo nòmalman. Atè mèsi mèsi. Ou marye devan Dye? Oh sa vle di ke lè m marye pou 15 minit lan m pa marye tout bon Dieu
ok Daprè sa m konnen Bondye tout kote sa vle di m te mèt pou on minit
Yeah Bagay pou ap fè moun grangou lè konsa vant ou kòmanse ap fè ti gaz bagay sa yo non.

Kèt.
Li gentan pa ka genyen l map garanti w nou gon te pou sa ap gon te kanmenm gon bagay gon bagay pou li kanmenm
gon fèy ok di m yon bagay ke ou pa ka genyen avèk yon fèy ayiti sida ok An n retire sida, an n di yon lòt bagay. Ki maladi ke ou ka soufri, ok, si ou gen yon grip la, a kisa w ap trete l? Si w pa al ka doktè. Tansyon, sik.
Ok, tansyon, fò egzanp, a kisa w ka, gen fèy pou sa, gen te pou sa. Ki sa w ap fè, pale, li va geri ou? Yon moun ki konn, ah ah. L ap jis desann tansyon an. Yon moun, yeah, but li desann li, li desann jiskaske ofiramezi li vin geri l. Yon moun ki konn yon remèd tansyon lage l nan kòmantè. Ensifizans renal.

Map ba ou 3 tit mizik youn aprè lòt epi wap ban mwen non chantè oubyen atis ki fè li. Ah la boule. Kòman? An ale. It's okay you got this. Yeah let's try it.
Ok woulib.

Nap jis revoke kat ayisyen mesye sa ok that's it he's not Haitian I'm the Haitian one that's it that's all but anyways guys eske ou ta gen yon bagay ou ta renmen di yon kesyon. Ke kòm 18 me fèt drapo. Ke nou pwone linyon fè la fòs. Ke chak ayisyen met tèt yo ansanm. Pou wè si n te ka ranje
peyi a ou konprann mete l sou mete l sou yon wout ou konprann bay bay bay omwen 90 pousan de ou menm pou nou wè si ka gen yon chanjman si si ka gen yon avansè k ka fèt. Se konsèy sa a m te ka ba yo chak lè. Pandan dizuit me sa a, inyon fè lafòs, mete dan nou ansanm pou nou avanse, paske peyi a pa ka, peyi a pa ka konsa. Ou konprann non? An nou rete pozitif pou nou avanse pi devan. Se sa m te ka di kòm mesaj. Ok, donk mèsi anpil. Mèsi a mwen pou envite m nan show a.
Mèsi paske w te pase moman sa ansanm avèk mwen. Te vrèman It was a good show, I had fun, we had a lot of good conversation, konvèsasyon nou poko fini, nou gen pou nou retounen ankò ok, donk map di mèsi a nou chak grenn moun ki te pran tan nou pran san nou pou nou te pran pase ti moman sa ansanm avèk nou, ki te gade show an, bay show a yon like, kite yon kòmantè fè nou konnen ki lòt sijè ke w ta renmen ke nou trete ok, bòn fèt drapo. Yon lòt fwa respè ke ou fete ou selebre poupée yo ok epi ou menm tou m panse ke se yon bon moman pou ou fon ti panse ansanm avèk peyi ou wè kòman ou ka pote yon chanjman kolabore ansanm avèk kèk foundation kap pote chanjman kap fè bagay pozitif pou peyi an si w jwenn yon moun tou k ap fè, kèlkeswa sa l ye an, yon pwojè, jan w ka sipòte nan fason pa w, li vrèman enpòtan m panse ke nou, pou nou met tèt nou ansanm ok, pou nou kolabore, pou nou montre ke nou ka fè l, ka gen yon chanjman ok, sa yo panse de nou an se pa sa. Anpil fwa yo toujou di ayisyen pa sipòte, but kiyès ki sipòte ayisyen k rive yo? Ok, donk mèsi ankò paske ou te gade show an e m ap wè nou yon lòt fwa pou yon pwochen edisyon. Thank you!